Maïly ankourajew pou gen pwòp biznis paw, se kilè n ka wè biznis pa Fednaelle? Eee mwen panse ke mwen deja gen lokal lan, m panse ke nan fen mwa tout bagay ap disponib paske tout machandiz yo deja la, donk se sèlman lokal lan m potko jwenn, bon kounya lokal lan sur, men m panse fen mwa a n ap jwenn biznis Fednaelle lan ouvri. Yon anbasadris m panse se moun ki reprezante biznis lan tout kote l pase, li sipoze montre ke li gen yon biznis l ap pwomote, ou pwomote biznis lan ou fè tout moun wè biznis lan avèk yon lòt vizaj.

Emayle Reine de cheveux ta sipoze la, Mayli ta sipoze la jodia pou lap inogire nouvo lokal li an, paske se te rèv nou sa, se te rèv Mayle sa, e mwen menm dè ke mwen rantre nan Mayli Reine de cheveux m pral gen 1 an, but mwen te vrèman di ke fòk Mayli gen yon lòt lokal, paske non Mayli an sone twòp kote pou nou pa gen yon lokal pou fanatik yo ouvè kò yo, e m te jwenn bò kote anpil fanatik Fednaelle ki te di m tou oh fòk Mayli gen yon lòt lokal paske lokal la pa ka pran nou e nou pa alèz, but. Maile li menm, depi ke yon bagay ap satisfè kliyan li yo, se li l fè, peu importe li te perdu sou li, l ap fè l paske li vle satisfè kliyan yo. E fanatik mwen yo surtout paske tout fanatik Fednaelle yo pa gen lòt kote yo pran sèvis ke nan Maile Reine des cheveux. Bon se sa. Donk pratikman ou gen 1 an depi w avèk Maile, nou konnen gen anpil anbasadris, gen anpil lòt, donk poukisa se ou menm pratikman n kapab wè ki E tout kote, donk lè yap gade yo wè Fednaelle, poukisa se ou menm pratikman? Bon, nan tout bagay gen yon premye a pa vre? Mwen se premye pitit Maïly. M ka pot, m ka di ke se mwen menm ki premye anbasadris Maïly, Reine des cheveux, e tout lòt yo vini aprè m. Se sa k fè an tou nou gen anpil eksperyans, nou gen 1 an ansanm, wap wè gen ki te la deja, ki te la ki ale. E nou gen Carmène ki avè nou, nou gen Bedjine ki te avè nou, e malé gwo pakèt lòt anbasadris li te pran, but Fednaelle se premye anbasadris li, se sa k fè li toujou kenbe men avèk Fednaelle, paske sèvis tou Fednaelle bay Miley an se yon sèvis ki ekstraòdinè, paske m toujou tyen aske Miley satisfè kliyan yo. Dè ke m rive nan Miley m wè yon bagay ki pa bon, mwen rele l, aswè m di Miley men tèl bagay tèl bagay ki pase, ki pa bon, but chanje sa, chanje sa, li p ap di Fednaelle non, m p ap fè l, oubyen Fednaelle. Twòp depans oubyen fèt Nayèl m pa vle fè sa. Mit sou tou bat ki se siwo Marlies Salon tou, dè ke mwen yon bagay ki ke m pa renmen oubyen yon bagay ki ta fè kliyan yo pi byen, m di mit ok men sa pou fè men sa pou fè pou kliyan yo, li pap di fèt Nayèl non but de sè sa yo yo banm yon respè e yo yo vrèman kòmsi pran m kòm yon twazyèm moun ki nan Marlie Reine des cheveux ki pa yon anbasadris èske wè sa m di w lan donk se sa k fè mwen tyen aske tout fanatik yo toujou jwenn bon sèvis lè yo vin nan Mayle e Mayle tyen aske kliyan yo e fanatik yo jwenn bon sèvis. Pami tout moun ki anbasadris Mayle Reine des cheveux èske gen moun ki te la ki ale e pratikman kòman kòm premye anbasadris kòman relasyon Mayle avèk Tout anbasadris yo. Bon mwen mwen m konnen Maïle son moun depi moun nan anbasadris biznis li li li tyen aske li pale avè w chak jou li toujou kòmsi gen de bagay lap mande w eske w vle sa oubyen eske se sa w vle eske w satisfè de cheve sa si w pa vle yon cheve Maïle pap mete l nan tèt ou e si ke w mete yon cheve fanatik yo ta di non m pa renmen cheve sa demen si Dieu veut au pti jou li di w al retire cheve a mete yon lòt ou konprann. Lòt anbasadris yo m konnen may legen yo kòmsi gen trè bòn relasyon avèk yo paske m konnen se yon moun konsa l ye. Li toujou renmen jèn, li toujou renmen moun bò kote l e l toujou renmen satisfè dezi moun yo. E ou te pale lan entwodiksyon an deyò a, e Mayle ankouraje w pou gen pwòp biznis pa w. Se kilè n ka wè biznis pa Fednaelle? Mwen panse ke mwen deja gen lokal lan, m panse ke nan fen mwa a tout bagay ap. L ap disponib paske tout machandiz yo deja la. Bon se sèlman lokal la m potko jwenn. Bon kounye a lokal lan sur. Men m panse fen mwa a n ap jwenn Business Midnight lan ouvri. Gen youn nan responsab yo ki te di nou ke My Lirène des Cheveux se pi gwo store ki gen rapò avèk cheve an Ayiti. Ou ka konfime sa? Wi, wi se sa. Li se pi gwo store ki gen an Ayiti. Se, ou wè yo di se rèn cheve an, ebyen wi li se yon rèn nan cheve. Paske cheve li yo toujou bon, cheve li yo toujou on top e tout. Tout tip komsi cheve ou bezwen nan Mayle wap jwenn li e poko janm gon kliyan ki di ke li ta achte yon cheve nan Mayle li pa satisfè de li menm, nou poko janm jwenn yon kliyan ki vini ki di m te penyen nan Mayle hair salon mwen pa satisfè oubyen ke yo mal penyen m nou poko janm jwenn sa, bon se sak fè nou ka di Mayle reine des cheveux se rèn cheve an Ayiti. Li se rèn nan vrèman paske li pwouve l. Pratikman pou nou fini Fednaelle, donk si w ta gen yon dènye mo pou di moun yo, moun ki petèt pa vini jodi a lan inogirasyon nouvo lokal sa e ki kote yo kapab jwenn li e si w ta gen yon dènye mo pou w di tout fanatik ou yo donk ki sa l t ap ye? M ap di moun ki poko vini yo nou konnen l deja Marly reine des cheveux li ouvri pou nou sitou fanatik Fednaelle yo fanatik Carmène yo fanatik tout lòt aktris yo paske Marly reine des cheveux li peye tout atis yo nèt ok bon fanatik yo vini pran sèvis nou nan Marly paske nou konnen Marly li ouvri pou nou e nou toujou jwenn sèvis lan byen. E mwen ka di tou pou moun ki poko vini yo, moun ki vini deja yo mèsi paske nou vin sipòte Mayle e m konnen jodi an tout pap ka vini paske yo pap janm wè tout vin la men m konnen tout semèn nan tout mwa yo e jiska lafen n ap toujou jwenn fanatik Fednaelle k ap sipòte Mayle k ap sipòte sa k ap fèt la paske yo renmen Mayle e yo renmen sa k ap fèt la tou yo renmen sèvis yo jwenn nan Mayle an tou. E nou konnen l deja fanatik mwen yo m renmen nou anpil but m pap janm pap dil paske yo konnen m pap janm bliye sa m renmen nou anpil e se nou menm ki fè fete Daniel jodia e mèsi pou sipò nou but kontinye vin sipòte m nan Maele vin penyen vin pran sèvis pa nou an nan Maele map tann nou.